Bonsoir bonsoir bonsoir bonsoir bonjou bonjou bonjou bonjou bonjou bonsoir nou antre nan kay la pou yon lòt ti konsèy ankò dan laprèmidi bonsoir dan lamatine bonjour nou salye tout zanmi nou kap koute nou Tout zanmi nou yo patou ki pral koute nou sou paj YouTube nou. Nou antre lakay la ankò, kay la se pa nou, ou pa ka mete nou deyò. Se zanmi w, frè ou, Josué ki ansanm avèk ou. Pa bliye semèn dènye nou t ap pale w de enkyetid, pou w pa enkyete. Paske enkyetid li vin avèk lapè, li ka koze anpil dega nan lavi ou. Sitou avèk deklarasyon Jezi Kris te di l pa gen yon moun ki ka ajoute yon koude nan vi li, yon segond. yon minit, yon è, pa gen moun ki ka fè l. Se sa k fè Jezi Kris te di ak disip yo, Je vou donn lapè. Jodi a, nou pa vini avèk enkyetid, men nou vini avèk yon mo ki konnen, ki antre ansanm avèk enkyetid la, ki fè yon sèl, ki se refij. Refij. An Ayiti, nan peyi nou, yo souvan itilize mo refij sa a, yo di a entèl se yon refije, sa vle di entèl sot yon lòt kote, se yon refije. Men nou manke konprann sans mo refij la. La parole de Dieu itilize mo refij sa a dans le psaume 46. M ap li de vèsè pou nou ki di, Dye è pou nou en refij e en apui, en sekou ki ne mank jamè dan la detrès. Dye è pou nou en refij e en apui. Si semèn dènyè m t ap pale nou de enkyetid, Kounya nou vle pale w de refuge. Refuge sa nap pale w la anpil nan nou sitou nan peyi ke nou soti ki pa telman gen travay, chomaj, ki pa telman gen bagay pou moun fè. So anpil moun tou di nap pati a letranje nou pral chache refuge. Gen moun kale Canada, gen moun ki ale la France. Gen moun ki ale o Brezil. Gen moun tou tan pou yo pa sòti yo pito ale Sendomeng ki se peyi vwazen nou, yo refije yo nan lòt peyi pou yo kapab jwenn swa lamanjay, swa yon sekirite, swa lapè. Nou vin di w nan tan pase yo se te nan lòt peyi pou nou te ale pou nou te jwenn yon refij. Men aktyèlman, pa gen pyès kote yon moun ka jwenn refij sèlman nan Bondye. Nou gen rezon pou nou pran le Sòm 46 pou nou di w, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Kounye a se lemonn ki boulvèse. Ki kote yon moun ka jwenn refij yo si se pa nan Bondye? Pa bliye nan. Ti video nou te lage pou ou nou te diw enkyete pa enkyetew pou sa wap tande paske se pa bagay nouvo yo ye la parole de Dieu te gentan anonse yo deja men nou vin diw kounyea yon sèl kote ou bezwen pou pran refij ou se nan Bondye. Lontan lè w pati aletranje se yon kontantman pou moun di yo pral nan peyi etranje, yo pral nan, yo pral Etazini pou yo vwayaje. Kounye a nou gen yon pakèt Ayisyen si yo ta mande pou y al nan peyi yo, y ap di yo prale. Rezon paske dè milye de moun ap mouri pa yon maladi, pa yon viris k ap devaste lemonn. Moi je dis le monde. Paske se nan tout kwen nou tande viris sa ap devase le monde. Malgre nan peyi nou li pa tèlman anpil. Men m vin di w, si w te panse se nan peyi etranje ki te refij la, m vin di w, ou ka al nan peyi etranje vi sosyal, ekonomik ou chanje. Lè vi ekonomik ou chanje sa pa vle di ou jwenn yon refij. Lè vi sosyal ou chanje sa pa vle di ou jwenn yon refij. Lè stati ou chanje sa pa vle di ou jwenn yon refij. Men si ou bezwen yon vrè refij. aplike le Psaume 46 nan lavi w ki di, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Sa m renmen nan Psaume nan, li di, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Kan la terre bouleverse. Ou wè nou plat ou wè ou wè ou wè ti video sa a li pral fè yon chèn avèk enkyetid sè poukwa nou sòm san krent se sa k fè o fur et a mesure n ap vin avèk kèlke ti konsèy pou ou sou paj youtube nou pou n ka ankouraje w pou n vin di w vrè refuj la w ap jwenn li se nan jezi frè m ak sè m yo mwen mande w pou apiye w sou jezi Nou konn ti chante nou abitye chante lakay nou. Si m apiye m sou yon wòch, gen yon lè wòch la va woule. Si m apiye m sou yon pye bwa, pye bwa a ka kase. Si m apiye m nan yon montay, montay yo ka kase, ka tonbe. Men sim apiyem sou Jezi li pap janm tonbe refuj refije nou nan Jezi lè nou pale de refuj sa vle di nou pale de sef yon kote ou ka sef yon kote se sa blan ap itilize le mo sef yon kote ou ka sef su le plan sosyal ekonomik espirityèl. Frèm ak sèm kap koutem nan kiyès ou vle refije w? Kesyon map poze w nan manman? Nan papa? Nan frè? Nan sè? Aktyèlman le mond ap viv avèk strès paske w pa konnen kilè viris kowona ap frape pòt ou. Ou pa konn kilè lap frape pòt ou. Men m di w yon bagay, ou ka resite som sa a, paske nou pa pral twòp avèk ou, se sèlman yon ti konsèy, Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est pourquoi mwen avèk ou, nous qui sommes des chrétiens qui croient en Dieu, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Ap gen boulvèsman nan latè, kòm la pawòl de Dye di. Ap gen boulvèsman nan latè, w ap tande gè patou. Maladi ap vini tribòbabò, epidemi ap tonbe nan tout kwen, maten, midi, aswè. Men m vin di ou, si w bezwen yon vrè refij, ou bezwen yon kote pou w kache, se nan je Jezi. Si w pa kache w nan Jezi, nan kiyès w ap kache w? W ap reponn kesyon sa a avèk pwòp tèt pa w. Men mwen menm, kanta pou mwen menm sèvitè w, frè Josué, m ap kache nan je, nan Jezi. Dye. è pou nou, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Detrès yo anpil, soufrans yo anpil, men nou sòm san krent. Kant mwa je di nou sòm san krent, se pa sèlman mwen menm, nous avons des serviteurs ke nou ka di nou sòm san krent. Kan latè a boulvèse. Sa vle di, la nou gentan te, nou gentan konnen latè ta pral boulvèse. Ta pral gen boulvèsman nan latè. Lè w pale de boulvèsman nan latè, ta pral gen anpil twoub. M vin di w pou w pa enkyete. Nan videyo pase a m te di w, Pa bay tèt ou pwoblèm. Pa bay tèt ou pwoblèm. Kounye a la, m ap kite w avèk ti mo sa a. M ap di w, pa enkyete. Chèche Jezi pou refij ou. Paske refij. Te konn, ou te konn jwenn refij. Pa egzanp, lè nou te pale de refij, ou te ka di m prale nan Etazini, m ap jwenn yon refij. Gen moun ki te ka di, m prale nan yon lòt peyi, m ap jwenn refij. Men lè se vre bagay Dieu est pour moi un refuge et un appui un secours qui ne manque jamais dans la détresse M fyè paske m gen Jezi kòm refij mwen E ou menm? Èske w fyè? Èske w fyè? Nou pa prale pi lwen. Se konsèy sa nou pote pou ou detanzantan. N ap pote yon ti konsèy pou ou tou piti pou n vin di ou, chèche Jezi pou refij ou. Pati nan lòt peyi pa ka bay refij. Li ka chanje vi ekonomik ou. Li ka chanje vi sosyal ou. Men pa vi spirityèl ou. Men si w bezwen yon vrè refij, yon kote pou kache, yon kote pou sef, se nan Jezi. Se te sèvitè w, frè Josue ki te pote ti konsèy sa pou ou sou paj YouTube li. N ap rankontre ankò pou yon lòt ti mo. Pa bliye jodi a nou pale w de refij. Mèsi, a la pwochèn. Sonje, sijè nou se sove pou sove yon lòt. Depi w beni, w ap beni yon lòt. Tchaw tchaw! Kanta pou mwen menm, m ale. Mwen renmen w anpil. Men blan t ap di w I love you.